Sèm bon mdi w bagay sista, se nan tan gran papa nou, gran gran manman nou, moun te chwazi moun pou moun, kounya la ou paka di wap chache pou moun, kòman sa? E si moun ou chwazi a e pa li m vle? Se, ou pa konnen se kè ki deside? Anben wap bat mwen, m pa gran swa ankò. L'échec de l'amour Yon feyton ekri pa Landa Louis Reyalize pa Alfonso Narcisse Avèk patisipasyon de

L'échec de l'amour.
Bon m deja damou deja e li menm tou m sispèk li damou. Li te banm nan lojè lèl ankò e jèn. Ahh gade li gon ti bab on bon ti gason bon prestans
kanmenm sa e di. An pasan banm di yon bagay ou sipoze chèche konnen anvan pa kouri al antre kò anbal non ou konnen zanmi danfans ou m ye nou zanmi lontan m toujou pote bon ti konsèy pou ou ou sipoze chèche enfòmasyon de li avan pa kouri al boure tèt ou anbal san ke w pa konn kijan de moun li ye ok. Ok.

Dènye mak la. Ou byen yon ameur.
Sa vle di sista, si li pa yon nèg ki gen machin, m pa bezwen prezante w li menm, jan w ap pale a. Ou tou de moutre m m pa bon. Men cheri,
se nòmal. Ou pa gade w nan miwa la ki toujou pre w. Ou gade w de tanzantan. M pa kwè yon nèg a pye ka kanpe w. Ke pa yon nèg ki sou yon machin serye alò. Se pa nenpòt machin. M byen di w, yon Porsche Cayenne, yon Hammer, m panse. Sa w panse? Paske lajan m yo, m pa kwè se nan li m t ap depanse sa. A mwens ke tèt ou pa ta oke. M ap koute w. Kelly, ou konn nou zanmi lontan freo. Ya, gen yon bagay pou m di w frè. Sa k pase? Ban m di w, pandan w se tan w di w gen bagay pou w di m nan, menm mwen tou m gen bagay pou m di w baz. Mwen toujou fè blag.
Serye m m al lakay ou a menn pou m esplike w sa menn m pa wont kote w te ye. Me yè m te soti pandan m soti menn lè m ap rantre avan m rive lakay la nan koub nan koub dèyè a epi pandan m ap vini epi konsa m kwaze a yon demwazèl men demwazèl la li gen yon bagay nan menn epi pandan m bese pou m pran bagay la ba li epi se konsa l gentan bese tou freo. E vre min, se bagay m konn wè nan fim non pa? Mesye li e je l fè jodi a. Nou tou le 2 leve avèk moso nan sak nan men nan nou chak kenbe yon pwent. Yo ma gad demwazèl la freo. Dim non menn, manzè ka kraze menn. Oh wap tande se manzè ka kraze menn, manzè te bay nan li. Epi lap pale bagay sa yo epi. M pa, apre sa li rapel nan menm, epi m eskize l epi m mande l yon ti tan epi li asepte nou kanpe nou pale bagay sa yo. Nimewo telefòn li an tonbe tout bagay. Manzè baw nimewo menn. Manzè tou bon papa. Bon sista!
Sa vle di m pa ka gen lanmou pou yon pyeton? E si se yon pyeton m renmen? E si li pa gen machin, li pa gen anyen? Dayè se sou de pye l m wè l. Jan m ye a konsa m wè l tou.
Men m te pale w. Ou raple w m te chita m t ap pale avè w la? Byen petèt nèg la gen dwa parèt apye epi l montre w, l pa vle twò montre w aparans. Men m pa kwè ke ou ka pran yon pyeton sou Desagol vin antre la. Humm m pa kwè sa. Bon Se pa fòseman fòw te tou wèl ak machin nan non men sa Sa ka rivel machin li gendwa yon kote nan pakin nan moman l jwenn ou an Men m espere ke li gen bèl ti kòl, la bèl ti chemiz, teni de vil Ki kote lap travay petèt. Ou pa janm konnen ki kote l di w l ap travay. Si w gentan ap koze avan, sèke l gentan di w ki kote l ap travay, ki sa l ye. M panse se yon òm dafè petèt.
Ou fè m sezi wi. Franchman, ou fè m sezi. E si ou menm ou ta rankontre yon nèg nan lari a ki pa gen machin? Ou pap gen santiman pou li?
Ou pa konnen si m te pran nèg ki te raz, ki pa t genyen, ki pa t posede, jounen jodi a ou pa t ap la? Se paske marim kapab ki fè w ka chita jan w chita la, ki fè w ka abiye jan w abiye an la. M pa kwè ke se move chemen m trase pou ou ki fè w ta pa chwazi al pran yon nèg apye. Di m byen pou m konprann. Antoulèka, afè nèg apye sa w ap pale m nan la, w kòmanse gate san m. Banm kite la pou ou. Si non map vin pou mafom. Kote w te ye oh baby m bliye m manke mande w kote w te ye cheri Koman w wè matant ou Li anfom Ok map deplase
Pia koman w ye M anfom wi cheri e ou menm Poukisa ou pa Ah ou konnen madanm sa yo konsa li anba an bliv vwa sa tande cheri ou te byen. Yow konsa tou menm pandan m poste m anba a baz. Yow menn Mon lady ap pase frè Manzè gen manje menn Epi lè pandan m wè manzè ap vini menn m kòmanse met prestans baz Ou wè sa m di w lan Met prestans sou m Epi m rele manzè menn Ou pa konnen menn M rele manzè menn. Manze fè stil sou mwen leve dol la ale mwen kle li wi menn. Oh
Saw di la. Ya menn manzè fè stil sou mwen manzè vire dol la ale wi menn. Ou pran nimewo baz mwen mwen menm nimewo manzè pa banm menn sak pi rèd la m vin m vin prezante menn m di mwen se Kelly baz manzè dim ok leve dol ale menm non manzè manzè pa banm non apa. Lè fini Kelly gon bagay tou menn lèw wè yon fi sa pa nenpòt de jan ou rive sou li a paske ou konnen ou paka ne pawòl sou moun nan e nenpòt kijan.

Cheri, nou pral dòmi konsa vre? Depi maten nou pa voye nou. Yeswa m dòmi konsa, m pase jounen an konsa pou m dòmi konsa vre? M santi m pa kapab nan sitiyasyon sa vre. M santi m ap mache, tèt m ap vire, tonbe m pral tonbe. Osi fò menm konnen m nan sitiyasyon sa, l p ap bon pou mwen non.

Frèm, kòman ou ye la? M anfòm wi ou menm? M wè m pa konprann vizaj la ditou non. M wè w ap plen e touse. Ok, kounye a bon m pwomennen vre.
Bon, apre sa frèm ou konnen, se sèl nou de y ak rete antanke frè ak sè. Li lè li tan pou w gen yon ti bèl sè. Ah sè m, m poko wè mennaj la non. Paske map gade majori ti jèn sa yo la mpaka konprann yo. Sim ta gon mennaj la Bondye ki ta vin bon mwen. An pasan mte soti avan yè mwen yon ti dat sim ta gen mta renmen avèl mtap renmen kòm mpoko pale ansanm avèk li men li sèlman mwen bon isi a mte ka renmen ansanm avèl. Mon Dieu cheri,
se sèl 50 goud m te genyen nan pòch mwen, avè l m t achte galon dlo a, ti ji w te wè m t achte a, e monnen an m te rete, m pa gen kòb nan men m ankò. Se sa k fè w wè m te di w m gen pou m ale nan kapital la pou m al chèche travay pou m ka viv. Pase m pa ta renmen pou fanmi w ap konnen w ap pase mizè konsa. Konprann? E li pa, li pa bèl. Men ban m di w, ou pa panse konnen si w te chèche ti travay nan zòn nou fè t ap pi bon? E si pandan w ale a epi fanmi m yo vin la yo vin pran m y al ansanm avè m? Lè w vini w p ap jwenn mwen nan kay la. Ebyen cheri fanm ou paka vin pranw bon se mwen k metew la ou dim konsa fanm ou ap vin pranw la men si te gen travay la m kwè mwen m tap gentan jwenn travay poum travay hein m wè pa gen travay tout bwat m bay pa gen anyen sa poum fè fòm al chache bwas la yon lòt kote men ou pa bezwen pè m gen kouzenm map kitel poul voye je sou ou m gentan pale avèl ou pa bezwen pè. Lè m soti, ou pa bezwen pè, ma l ap tout tan ba w bwè, sa w vle l ap ba w.
Men wi, jan m wè kouzen w lan, je l twò kale. M pa ta swete se nan kay Lala pou w ta vin mete l non. Se pa kite m ap kite l. Anndan kay la non. Map kitel poul voye zye sou ou sa vle di li gen dwa pase la si tankou ou bezwen bagay li gen ou gen dwa mandel men pa anndan kay la map kitel non.
Humm ebyen ok men se pa kem fanm pa bon mwen pou ta pati kitem men tank se lavi ak mande sa. M pa wè kisaw pè a men m chita la e pa anyen kap regle olye de chita la pito m al chèche lavi yon lòt kote.
Chonje nan tan sa nap viv la, e sèl yon bon sèvant Bondye avèk yon moun ki renmen tout bon kap sipòte tout bagay sa yo pou ou. M pa ta swete w fè m di tò.
Non, ou pa bezwen pè. M kite ou, m kite ou la anndan kay la, m gen pou m retounen, m al travay, m gen pou m retounen vin jwenn ou anndan kay la. Men ki lè ou gen ide ale la menm?
Nan semèn sa la, m gen pou m ale. Sa se repons kouzen e patnè a map tann epi pou l di m kilè l ap gen tan pou l al rankontre ansanm avè m epi pou m ale. Antoulèka ban m fè yon soti nan lari a m wè kisa m ap jwenn. Ebyen ale non. M al jwenn m konnen w ka soti pou w wè mesye. Nan tout bagay nou konnen nan men Bondye, nan men Bondye pou nou lage tout bagay nou, nou pa ka fin dekouraje nèt.
O! Li gen kòb, li gen machin frè m. O!
O! Sa w ap di konsa la sista? E sil gen yon machin li gen kob pou mwen menn Moun pa renmen moun pou kob pou machin nan Ou renmen moun nan ou gen santiman pou li ou vle fè yon vi avè moun nan si moun nan dakò ou dwe ansanm avèl Ebyen ok si ou renmen avè moun pou lajan oubyen pou machin E si machin sa vin kraze demen si demen li vin pa gen lajan ankò Banm di yon bagay Pa gen lanmou ankò non Banm di yon bagay
M se grande sè ou pa vre Ou genlè panse ou pral vin ak kokorat isi a. Mwen m bezwen son fanm ki gen machin, ki gen lajan pou mennen isi a. Gad nan yon bèl kay pou rete. Eske w panse w ka mennen yon bouda chire isi a? Mwen m pa vle vòlò kap mache, m deja di w sa mwen menm. Se yon limena m bezwen, moun ki gen lajan, ki gen machin, kap banm ti kòb mwen, e sa m bezwen. Ou chonje mizè m pase avè w? Ou chonje a ki laj manman m te kite nou? Yon sèl bagay mizè m yo pap pase anven. Ou tande sam diw? Mizè mewap pa san vle. M ta swete moun m ta renmen pou vin isi avèl la se li m vle. Ou ap kon fanm ki gen machin, ki gen kay, ki gen lajan. Nou pou nou ka fè sa nou vle. Sèl sam ka diw, wè si ki fanm m vle a, se pa li w pran, mwen menm m ka chachel pou ou. Ou tande sam diw la? Sèm bon m diw bagay sista. Se nan tan gran papa nou, gran gran manman nou moun te chwazi moun pou moun. Kounya la ou paka di wap chache pou moun? Kòman sa? E si ou moun ou chwazi a e pa li m vle? Se, ou pa konnen se kè ki deside? Enben wap bat mwen, m pa gran fò, m pa gran sò ankò men wap fè m depale. Monchè ou konn sa k pase? Sa w wè m di a m fini. Ou tande sa m di w la se mwen k leve w. Ou pa gen pou di m anyen. Lè fini sè m, mwen menm banm di w, m pa gen mil dwa non pou m ta di w se yon nèg ki gen kòb pou bò non. Paske lè w di m pou m pran yon fanm ki gen lajan, ou konn ki, ki, kòman, pa ki mwayen li gen lajan an? Ou konn ki sakrifis li fè? Gen moun se nan dyab yale yo gen lajan. E si moun nan se kontral genyen li mal pou fanm ki gen lajan epi aprel fè dyab manjel aprè Sa wap di konsa. Enben pran kay la nan menl.
Non m pa di sa non men. Ou konn sak pase?
Se mwen k leve w. Depi w piti ou grandi ou rive wotè w rive a. Ou pa konn ki sakrifis mwen fè pou m leve w. Ou pa gen anyen pou w di m. Bon mwen menm m pa vle oken moun deyò. Mwen map chache yon fanm ba ou. Epi sam di a se li pou fè.

Bonswa. Kòman ye?
Anfòm? Anfòm. Ok, mwen kontan sa. Mèsi anpil wi pou sèvis akeyan mwen an paske m rive e ou vin kote m. E kòman jounen te ye pou ou? Tout bagay te trè byen, malgre mwen rive la m fin bò nimewo telefòn mwen, se kraze w ap kraze telefòn nan vire tounen. Waw cheri kyes moun ki ta rive gen nimero telefon nou pou pa ta kraze te flanm nanm yo yon bel moun tankou w yon bonte tankou w Mèsi An pasan
m felisite w paske ou pa janm fè m wont pandan ti tan sa ke nap pale a. E mèsi anpli ankò paske ou bay mesaj nou enpòtan anpil. Paske defwa ou gedwa pale avè moun nan e lè w ekri l gedwa pran yon nonb de tan pou l fè w repons. Men mwen de m ekri w, ou tou prèt pou reponn mwen. Mesaj. M di w mèsi anpil. Bon mèsa. Bon.
Ou konnen, m pa nan plas pou m inyore moun. E rezon sa ki fè lè w ekri m m toujou pran mesaj ou an chaj. M pa wè pou ki rezon m pral inyore w mesaj. Sèl sa ke m pa renmen lè w fè m paske ou ekri m twò ta. M gen yon gran sè m, gran sè m sa tèlman jalou. Se tout jounen l nan telefòn mwen e gen lè ou ekri m l ap veye m.

Nou pat gen yon orè. M panse kounya se pa yon pwoblèm si ou ban mwen yon orè ke nou ka pale, men a ki lè nou ka pale rive nan yon lè e pou konvèzasyon nou tèmine. Paske m pa ta vle yo gen yon pyès pwoblèm antre mwen avèk sè w lan parapò de mwen menm. Dakò? An pasan cheri, depi avan yo pa ansanm avèk ou, e m gen yon bagay m te di yo ke ou te di ou pa ban mwen repons nan telefòn. M panse jodi a se yon gran jou pou kapab banm repons lan, pa vre? Si sa pa twò deranje w, alò w a eskize m paske m pa konn si se jodi a ke ou te chwazi pou te banm repons lan. Men ou konnen, m santi m pa ka tann ankò, m ta renmen konnen repons la ki jan repons ye, eske l ap negatif osino pozitif? E m plis panse l pozitif ke l negatif.

Mwen pa yon moun ki soti nan gran fanmi, e donk, yon moun tankou w tou, li enpòtan pou m ba w verite. E m ap viv avèk yon grande sè m, e se nou 2 a ki ansanm nan kay. Wi, se jounen m di w lan, paran nou p ap viv ankò, ni manman ni papa, yo tou le 2 mouri, e se nou 2 sèlman yo te genyen. gras a Dye nap viv. E pou travay, mwen pa yon moun ki travay yon fason jan w panse a. E travay mwen fè tou, se yon lè konsa mwen travay. E mwen gen sè mwen ansanm avèk mwen, se li menm ki reprezante kòm manman m. Sa vle di majorite ki sa mwen bezwen e sa map antrepran, se pa rapò de li menm. Sa vle di premye jou, jan nou viv e kòm si se. manman epi pitit. Osinon kap di mari madanm. Ok. Paske nou alèz anpil. E alò, mwen panse ke ou enpe satisfè de kesyon an. Wa di m si w satisfè. Ansuit tou, m gen yon kesyon pou ou tou. Si l pa deranje. Ok.
M tande sa w di an, m mèt poze m kesyon ke w poze m. Ok, m panse sa pa yon pwoblèm tou, si w ta pale m plis de ou antanke de fanmi w, kòm ou gentan di m ou gen yon sè w, e manman, papa w eske y ap viv tou sa? Bon, se jan ke w wè m di w la a, mwen ap viv avèk yon sè m, ni manmi ni papi, yo pa viv ankò, moun sa yo mouri deja. Se sè m nan ki tout mwen, se li k manman m, se li k papa m. Ok sa vle di jan w fè m konprann lan mwen pa gen manman m pa gen papa ou konsa tou a vle di m ka fè papa w la ou ka fè manman m waw ok m panse ke ou satisfè e m satisfè de kesyon yo kounye a la m panse ke ou kapab di m bagay la pou m konnen ki kote m kanpe ki kote m gad pou m sispann panse yon seri de bagay.
Ok bon m pa gen pwoblèm pou m reponn ou non men sèl bagay mwen pa ta swete ou blese kè m pi devan e m pa ta swete ou fè m wont tou. Bon m di w cheri, lanmè pa janm fòse tèt li di l sale. M pa ka prezante m e pou m di ou ke mwen se yon bon ni m pa la pou m twonpe pèsòn, m pa la pou m blese kè pèsòn e m panse ke si ou ban m pèmi. M ap jere l tankou dejè nan tèt mwen. M ap jere l pi byen ke yon ze paske m pa ta vle l kraze. Menm pay la pa ta vle touche l. E m pwomèt ou sa. Jis fè m kado l. E si w ban m yon ti chans, m panse w gen pou wè. Kouman sa ap ye.
Ejèn, mwen pa pè pou m ba w pè sa jodi a non. Mwen panse a la pwochèn yon lòt fwa lè m rankontre w, m ap ba w pè sa. Ou menm ki selibatè la. Bon w gen lajan ou abitye achte nèg deja ou abitye rale yo sou. Nèg yo sou blòf kounya pitit ou paka gaspiye lajan paske ou fè lajan nan di anpasan ou pa gen yon ti grenn ou lagel la menm. Ki bò sa pitit? Adjee. Jan w bèl sa ou ka gen yon bèl frè la ou ka lagel la menm. Menm ou abite nan yon bèl mezon. Bon
E menm ti frèm nan ou konnen m te genyen. Men ti gason sa sa lap regle yo m pa renmen yo ditou. Sak pase? Limena la pat reyisi a yo two lèd epi yo frekan m pa m pa vle meri avèk yo. Sak pou tou li pap renmen m. Apa la kot fo la menm. Ah nèg sa ala pitit.
Nèg sa pa janm chita nan kay non. Tèt chaje lap travay.
Bon li al nan aktivite vre mwen nan travay men jodi a epa jou travay li. Kenbe pitit m pa rete non. Epa se m te pase wè w pou.

Se rezon sa ki fè m wè nou la jodi a. M panse sa pa pwoblèm. Anfèt, nou gen kèlke jou n ap pale nan telefòn. M panse pou ou reponn sa te ka enpe difisil. M panse ke pou reponn sa te enpe difisil. Gen kèk bagay ou gentan konn de mwen, ou sot poze m kesyon m reponn yo. M panse sa pa yon pwoblèm. Ban m di w cheri, mete w alèz. Pa bliye ke m renmen w. E m ta vle, m vle posede w. Love. Anfèt, w pa deside ban m repons sa jodi a. M pap fòse w.